Yes. De tòl sòt eke pou nou te kapab fè yon avanse vizavi de dosye vwayaj Brezil la ki kanpe. E pwiske otorite ki te pran desizyon pou te kanpe vwayaj Brezil la se Laurent Joseph Dumas ki se responsab OFNAC. Nou genyen tou Otorite Ayeropòtyè Nasyonal ki se AAN ki se Yves Ducamel François. Nou genyen Minis Travo Piblik lan, Transpò e Kominikasyon ki se Rosemond Pradel. Ebyen nou te some yo premye fwa detan zòt rete pou yo te kapab. retounen sou desizyon yo e yo pran yon desizyon inilateral san avètisman kote ke yo te deside kanpe vòl chatè yo e vòl an direksyon Surinam, vòl an direksyon di Brezil. Nan sans sa. Lòske yo te kanpe vòl la, yo te di ke sou les ondes de la radio et au journal Le Nouvelliste, yo te di nan 72 heures de temps, 72 heures de temps, ki est égal à 3 jours ordinaires, un jour franc qui est égal à 3 jours ordinaires, pou l esplike l, li égal à 72 heures de temps. yo te di ke y ap reprann vòl la, Vol à la destination Brésil, Vol à la destination Brésil, Vol à la destination Brésil, Vol à la destination Suriname, e vòl chatè yo tou à la destination de Nicaragua. Yo pa t fè esepsyon. Men sepandan, lòske yo te pran desizyon sa a, Nan dat ki te 7 e 9 novanm, ke pasaje yo ki te gen viza nan men yo, epi viza sa kote ke yo te gentan sou avyon pou yo te vwayaje, ebyen yo deside fè vwayaje yo desann, e anpil vwayaje sa yo pou esplike avèk laprès, Se son de moun ki vann kabrit yo, ki vann kabann yo, ki vann veso yo, ki vann tout sa ke yo genyen pou yo kite peyi a malgre yo menm e kont yo menm paske desizyon ke yo pran pou kite peyi a se paske la band armee, se paske nèg kap asasine moun nan peyi a. Lè n pran egzanp. Egzanp nan Kafoufèy, yo kraze Kafoufèy. Egzanp nan Salye nan Latibonit, yo tiye polisye, yo tiye polisye, yo tiye plizyè moun, yo tiye plizyè moun. E se rezon fondamantal sa a ki fè ke moun yo, yo aksepte kite peyi a. Paske bann ame yo rache moun yo, yo asasine moun yo, yo touye moun yo, yo boule kay moun yo. E lapolis fè anpil efò pou wè kisa l ka fè pou etabli Sekirite nan peyi a, men otorite alatèt yo pa bay lapolis mwayen pou kapab bay peyi a sekirite. Anpil polisye mouri tou e se nan sans sa moun yo te chwazi kite kite peyi a e yo chwazi kite peyi a se paske leta Ariel Henry pa reponn avèk atribisyon l. Se paske otorite ki plase pou kapab etabli sekirite nan peyi a yo pa reponn avèk atribisyon misyon yo. Nan sans sa nou menm kòm avoka, e avoka k ap defann tout moun, avoka k ap defann polisye, avoka k ap defann pòv, avoka k ap defann òfelen, E mwen menm Mèt Frangil, mwen oblije akonpanye vwayajè yo, mwen oblije akonpanye yon seri de ajans de tan san trete ki te fè de debou, ki te fè de envestisman, ki te ranpli de fòmalite pou vòl yo fèt, epi Leta di yo kanpe vòl la pou 3 jou, e nou sezi wè jiskaprezan men nou nan èpòt la la, vòl la pa reprann. E nap pote yon presizyon, yon presizyon nap pote, 1. Bay Yves Ducanel François, nap pote yon presizyon, 2. Bay Laurent Joseph Dumas, nap pote yon presizyon, 3. Bay minis travo piblik lan, vòl la se yon vòl ki legal, vòl chate an la se yon vòl legal, vòl yo li legal. Lalwa di, e la konvansyon dè Nasyon Zini ki siyen pa Ayiti, ki siyen pa Lèzetazini Damerik, li klè ladi. Ki sa konvansyon an di? Konvansyon an di, nan atik 13 tirè 1, Tout pèsonn aledwa de sikile libreman e de chwazi sa rezidans alenteryè d'un Eta. E se sa konvansyon an di nan atik 13 tirè 1. E nan atik 13 tirè 2 di. Tout pèsòn a le dwa de kite tou peyi, y konpri le syen, e de revenir dans son Etat. E se sa nou vle jounalis yo konprann, paske gon konvansyon ki siyen pa Lèzetazini Damerik, ki siyen pa yon ansanm de peyi e menm Ayiti ki di ke tout moun kapab sikile. Men ankò, le pire e ke yon pwèt konvansyon ki soutni l, li di ke nan atik 14 tire 1 an,

Dans le ka de pouswit reyèlman fonde sou un crime de droit commun, lè y ap asasine moun, lè y ap tiye moun, lè moun yo retwouve yo nan sitiyasyon difisil, yo ka chwazi pou yo vwayaje, yo ka chwazi pou kite peyi a, menm jan tou ki lè polisye, yo boule kay yo, yo boule kay polisye, yo tiye polisye, yo asasine polisye, e Leta pa reponn avèk anyen pou fanmi yo. Yo ka chwazi tou kite peyi a si yo vle. Nan sans sa a, se rezon sa a e se rezon fondamantal sa a, paske popilasyon an pa kapab reziste devan aso de lamizè, la population ne peut pas resister devant zak de barbari kote moun ap rache moun, moun ap tiye moun, moun ap boule moun, moun ap kapite moun. E se yon plan Depatman Deta ameriken paske Franklin Delano Roosevelt di fò n mete va nu pye sa yo youn devan lòt pou n fè youn asasine lòt, pou n fè youn tiye lòt, pou n fè youn ekstèmine lòt. Yo fè l ann Afrik, yo fè l an Rwanda e jodi a sa k te genyen nan Rwanda yo vini avè l ann Ayiti. Men, fòk sa chanje. Fòk sa chanje. Fòk sa chanje! Nou vle fòk sa chanje! Nou vle fòk sa chanje! Men nou vle fòk sa chanje! Men fòk vòl la tou kontinye! Paske pou vòl la kontinye! Pou vòl la kontinye! Fòk responsab OFNAC la ki se Laurent Joseph Tuma pou l pase l de la pawòl o zak! Paske l te di ke vòl la ap reprann nan 72 zè de tan! Sou les ondes de la radio et meme le Nouvelliste! E nou di mèsi avèk laprès! Paske nou te di ke konferans sa a! Nap bay yon konferans de près e ki tap akonpanye avèk yon sitting, men tou nou konnen sitiyasyon ki genyen nan peyi a paske nou nan èpòt, èpòt la sansib, nou chwazi, nou chwazi beton bemòl, men pi devan nou pral fè yon sitting devan primati.